Salut mes amours, nan videyo jodi a m vin montre nou materyèl ki wap gen bezwen pou monte yon gato etaj. Sa a nap gade a la se yon tab, m kwè li mezire 40 santimèt. La se lòt 2 sipò ke yo ye, ok. Mwen fè tou andedan yo, tou a te tou piti nan lè m te achte yo. Sa mwen genyen kèk asyèt katon, ok, ki preske nan menm mezi avèk yo. Sa se yon yon sipò ki ki pou kenbe gato a, ok. Sa pral e se yon sipò ki prale nan sant. nan sant gato a kap kenbe gato la pou gato la pa tonbe pou pa pèdi repitasyon w ok si wap gade chanèl la pou premye fwa map mande w pou abòne si w pako abòne map mande w pou pataje avèk yon fanmi la map ijènize tout nèt ok avèk alkòl mwen te gentan lave yo deja m seche yo epi kounya m pral pase alkòl sou yo. Map pase alcool sou tout net ok se chanel ki pi hat nan moman an kap ba ou tout sekrè ki kache andedan patisri ok map mande w pou pataje pataje sa se pye yo. Se pye ti ban yo ke m pral itilize a pou gato a kapab chita. M vin avèk tout ti detay yo pou nou, youn pa youn pou nou kapab aprann byen. Sa se youn nan fòm yo ke si nou vle m kapab fè live pou m montre nou pi byen. La m ap mezire pou m kapab chèche sant. e asyèt katon an pou m kapab fouye li pou m fè yon tou ladan l dekwa pou li pa ban mwen pwoblèm nan lè ke m pral mete gato a lè m pral plase gato a pou li pa ban m pwoblèm la mwen make l la nou wè m t ap mezire li m te bezwen siw ke li dwat ok La ankò mwen ap mezire li. Sa se yon lòt. Mwen kapab pran mezi la byen, ok. A menm ti bwa sa n ap gade a la ki nan sant lan. Si ke w ap viv Brezil, w ap kapab jwenn e sipò pou gato etaj nan Mèlkado Livre. La m ap fouye tou a andedan. Kenbe li pou l pa deplase nan men w pou pa pèdi sant asyèt ou an. Depi ou pèdi sant la, gato a pap sòti dwat. Gato la pral sòti kwochi, ok? Si w gade videyo a jiske la, m ap mande w pou w di m ki kote w ap gade videyo m nan e m ap kite yon ti kè pou ou nan kòmantè w lan. Mwen koupe li paske li te twò gwo pou fòm ke m ta pral itilize a paske se yon fòm 15 pa 10. Mwen koupe li yon ti jan pi gwo paske lè w pral travay. E gato a la ou pral dekore li. M pral dekore l avèk spatul. Li ta bon ti jan twò piti. M fè li yon ti jan pi gwo ke fòm ke l pral chita. Nan lè m fin monte gato a si li twò twò gwo m ap eneke koupe ladann. Sa a se yon ekip ti vis ke l ye. M antre vis lan pou m kapab monte. Monte ban kote gato a pral chita. Li vrèman an sekirite. Si ke ou renmen patisri, ou ta renmen fè gato etaj, maryaj pou antre yon ti kòb an plis, ou kapab envesti nan ti ban sa yo paske li vrèman segoul. Vrèman an sekirite. M ap di segoul, m pa konn si nou konn sa k segoul lan. La mwen rantre pye ban yo. Ok. M pral byen vise li pou jiskaske l pa kapab ankò. Fòk ou byen vise l. Byen vise l, byen sere.

Fòk ou asire w ke li byen vise pou ke w pa gen oken pwoblèm lè w ap transpòte gato w lan. Depi ke ou se yon patisyè, ok, fòk ou byen pran san ou pou w aranje tout afè ou pou pa gen oken bagay ki soti mal pa bò kote pa w. Paske nenpòt bagay ki sòti mal pa bò kote pa w, ou kapab pèdi repitasyon w nan domèn ou an. Ok, la mwen gentan fin monte 2 ban. Mwen mete yo a kote. Sa se pi gwo, se baz lan. Sa se baz lan, mwen kwè l mezire 40 santimèt. Sa. Se santral la, se li ki pral e se gou la gato m nan, se li ki pral kenbe gato m nan, m ap melanje pòtigè ti moun. Se li menm ki pral kenbe gato m nan pou gato m nan pa souke. Gato a pap fè ni avan ni dèyè. Gato a pral rete dwat, l ap rete djanm. Sa se yon ti vis ke map mete ladann epi lòt ti vis sa nou wè a m pral byen visel fòk ou byen visel pou jiskaskel pa kapab ankò byen visel timoun si ke w ayiti m pa konnen ki kote wap ka achtel si se sou amazòn oubyen wap kapab ale kote yo fè mèb yo epi wap kapab bay fè li si yon moun vle